Mizik tou ke Carimi fè gran siksè avè l nan entèprete l depi le debi de karyè yo sou ale sou ale sou albòm ki rele Poze Aki a ki soti an desanm 2001. Mesye yo te entèprete mizik sa e mizik sa se te yon live, son live mizik ki. Pou mwen menm, apre vèsyon twoubadou a ki pwopilse mizik ou pati a atravè lemond, e depi lè sa a, Mika te rete atache a Carimi jiska dènye moman li sou sèn samdi swa la. Donk, se te sa ki te dènye moman an, sa vle di misye t ap jwe yon mizik ke l konnen, yon mizik ke tout moun yo konnen, moun yo t ap chante, misye anime piblik la. Pli de 15 mil pèsòn a lenteryè plis kantite moun ki tap gade 2 live Instagram oubyen lòt live ke lòt moun tap eseye fè sou telefòn yo. Se te yon moman ekstwòdinè. Se te pi gwo konsè de mizik ayisyèn ki janm fèt. Se te pi gwo konsè petèt ke Mika Benjamen patisipe ladan li paske jwe nan Accor Arena se yon gwo onè ke l ye. E jwe pou ke moun ki vini yo se de moun ki konnen w e ki apresye w e ki ap chante chak. pawòl mizik avèk ou se te ekstwòdinè e lè Mika lè Mika fin chante e lè Mickaël Benja lè Mickaël Guirand kounye an vini sou sèn nan pou kontinye avèk 7 Carimi an Mika retounen devan salye piblik la e lè l fin salye piblik la li vire avèk yon souri e m e m kontan ke m te poste foto sa yèswa pou moun ki konn Mika Mika dwe di m sot kraze sa plat epi souri. Yon bèl sourire epi pandan lap mache li tankou yon moun ke yo dekonekte.
Tèks lan te lwen pou l fini lè misye tonbe a donk sa vle di se gen lòt atis ki ta pral pèfòme. Non, te rete apeprè. 4 mizik, bon te rete egzakteman 4 mizik paske apre sa mesye yo ta pral fè e se te pati Richard Cavé a paske Richard Richard ta pral jwe Paul Favor avèk A tè kote avèk Tina epi apre A tè kote yo te sipoze fè Sak fèt nan Carimi e apre Sak fèt nan Carimi yo te dwe fini avèk Ayiti Beng Beng. Donc allons dire li te rete yon trantèn de minit kwa pou ke konsè la fini donk se sa wi. Donk ou te patisipe nan pwodiksyon konsè la jan ou di nou se sur ke ou te obsève Mikaben ki ap repete e a oken moman ou pat remake ke l te gon malèz ke l te ezitan ke l te gon on rekil ke l te fè te obsève nan preparasyon konsè la? Non, a oken moman, a oken moman Mika pa t montre pyès sin e n pa t ka sispèk anyen non plis. Nou konnen ke yo te kidnape kouzen li, men li pa t eksprime sa ditou. Lè m di w te pa t eksprime sa ditou, sa vle di Mika patisipe aktivman nan tout bagay e Mika mete tèt li prezan kote ke yo pa t fòseman solisite l. Pou m kapab ba w egzanp, Mika chante de mizik, mizik Baby I Miss You plis yon pati ke l fè nan repetisyon, se nan dezyèm sèt la ke li. E lè mesye ap repete l depi lè yo rive Pari, yo repete konsè la di debi jiska lafen. Donk, piske m te di w ke konsè la te rete 30 minit pou l fini, sa vle di Mika te ka parèt nan repetisyon lè l vle, prèske jiska lafen. Lè Mika avèk tout moun, depi lè l fin pran peti dejene, rive nan espas la pou sètòp, nan sètòp li graje gita, li jwe tanbou, li monte sou batri, li jwe kibòd, Mika wè l pap fanyen paske tout nèg ap ap djèm, Mika pran yon mikwo pou l fè koral, alòske anfèt djaz la pa bezwen koral, oubyen toutomwens djaz la pa bezwen koral Mika paske djaz la gen 2 koris ke yo angaje. Gen Richard avèk Carlo ki ap fè kè pou Michael. Plis genyen Noldy avèk Ti Claude ki gen mikwo devan yo tou pou fè kè. Donk Mika se t on nèg ki te renmen mizik, donk li pa ka wè sa ap fèt la a pou l chita gade. E an menm chita gade a gen on blag ke nou fè sou li paske nou di ke se pretèks ke l pran pou l vin fè kè pou l ka manje bonbon paske te gen de ti bonbon avèk de ti bagay, ti patisri. Ke nou te mete nan yon kwen, se nan kwen sa l te chita. E Evita ta fè blag avè l pou l di l ke se se bonbon l bezwen manje ki fè li fè koral la. Men anfèt se paske jisteman se yon nèg ki renmen mizik e li patisipe a tou. Lè l ap fè koral la, li rete chita paske li pa fòseman oblije kanpe. Men lè l ap fè pèfòmans pa l la, chak jou pèfòmans yo repete e mesye yo te trè te trè te vle yon konsè pafè. Donk yo repete tout mizik yo alalèt. a chak nòt e Mika te la pou te bay menm pèfòmans ke w wè l bay sou sèn nan, se li menm ke l te konn bay nan repetisyon. Kounye a rive backstej rive backstej nan jou samdi a, Mika t ap fè live sou Instagram, t ap pale a fanatik li, Mika te sipè eksite, Mika te nan lòj la avèk nou. Mika jwe nan dezyèm sèt la, donk ant premye sèt la e dezyèm sèt la gen yon antrakte. Pandan antrakte la Mika te nan lòj la avèk nou ap bay gwo blag, mwen menm m avè l nou t ap chante. M sap m sap di tout moun yo nap fèl la nap nap fèl la pou m pou m itilize e e e e ekspresyon pa l paske m konn Mika s on nèg ki renmen fè blag m se di sa s on konsè bwa kale nap bay tout moun blag e e epi sa rive man e e se se enkwayab poukisa paske.

Donk gen anpil pawòl tou ki di sou rezo sosyo yo pa de mwen de enfliyansè ki gen anpil moun kap swiv yo sou rezo yo ki menm ale jiska akize de moun nan lanmò donk anpil pawòl donk se sa fè temwanyaj ou ase enpòtan la e Carel Pède. Èske ou gen yon reyaksyon pa rapò a kontni sa yo sou entènèt la kòm ou se yonn nan pyonye nan mete kontni sou entènèt? Kisa sa di w lè w tande tout bagay sa yo? Mwen panse ke, mwen panse ke se mechan. Poukisa? Paske reyaksyon sa yo pa vini de fanmi Mika. Fanmi Mika avèk Carimi e tout pwodiksyon an se yon sèl fanmi ke sa vle di ke nou ta prefere ke se nou tout ke yo fè yon mal. ke yo ta kite Mik, ke se sèl Mika k jwe nòmal. Donk a yon sèten nivo, yon moun ki pat bay Mika regle anyen pou li, ki pa bay fanmi Mika regle anyen pou li, pou deside jisteman kòmanse petèt yon videyo ke w gade oubyen paske w vle fè buzz oubyen vle fè views pou w ap di sa, ou ou non sèlman krache sou kadav Mika, men kounye a w ap eseye tiye fanmi Mika. Paske Koman n konprann mesye ke se Lyonel Benjamin ki pral antere Mickaël Benjamin? Aloske Lyonel li menm s on moun karyè l karyè l pa pran fen paske l kontinye ap fè mizik nwèl pou nou dayè mizik nwèl li ane sa se Mika k t ap travay li avèk Fabrice Revie. Donk kòm ou konprann ke yon moun tankou Lyonel ou pa gen pyès respè pou Lyonel pou ap di tenten konsa, ou pa gen pyès respè pou manman Mika ki son pèsonaj ekstwòdinè, yon moun ki toujou vle lapè ant 2 moun ki jisteman genyen kondisyon kadyak pa yo, ou pa gen respè pou Melodie Benjamin ki se gran sè Mika, ou pa gen respè pou Ti Lyon, ou pa gen respè pou tout fanmi Mika ki jisteman ap viv kidnaping manb nan fanmi yo. Ou pa gen respè pou madanm Mika ki a 7 mwa ansent, ou pa gen respè pou pitit fi Mika ki poko menm mache e pale, ou pa gen respè pou pitit gason Mika ki son tinedjè kounya ki gen zanmi, ki gen fanmi epi se tenten sa yo ke wap di monchè I'm sorry mwen menm mwen konnen ayisyen bon men pou mwen m gen presyon ke se pa nan menm moul lan n soti paske. M pa ka konprann kote mechanste sa a soti. E anplis li gratwi. Poukisa m di l gratwi? Paske se pa anyen ke moun nan ap jwenn de glwa e donè nan sa ke l ap fè. Se petèt pou yon ti kòb ke YouTube pral ba li pou yon videyo. Yon ti kòb ke Facebook pral ba li pou yon videyo. Konbyen l ye? Yon 300, 400 dola. Donk si nou ka pou 300, 400 dola fè stupidite sa yo san respè ou wè ou wè tout sa m di ou an m retire Mika ladan l paske ou te ka gen pwoblèm ou a Mika oubyen ou gen pwoblèm ou avèk mesye Carimi yo men come on son son son dayè dayè encore une fois le monde entier des journaux du monde entier ap pale de tragedie a. Kòm ou santi w kounye an ke ou menm li pa anyen anfèt pou son lòt wout ke w fè e son wout mechan tout moun tris paske son trajedi se yon chantè ki mouri sou yon sèn entènasyonal sa vle di ke ke son ke son ti chantè ke son gwo chantè ke se te yon ayisyen ke se te pat yon ayisyen son trajedi se menm jan mwen de moun jisteman konpare. Lanmò Kobe Bryant Kobe Bryant se te yon gwo sipèsta, men il è mò trajikman avèk sa fi e dotre pèsòn. Donk devan trajedi a, si w se moun, ou dwe gen respè pou fèmen dyòl ou men. Fè w Guys, lè m ap gade bagay sa yo, premyèman, ou gen tout yon pwodiksyon ki travay pou sa. Konsè sa se yon konsè ki fè dezan y ap prepare l. Lè l fèt la.

te kanpe sou sèn ap fè koral pou Mickaël Benja Mickaël Guirand ki ta sipoze pi gwo konpetitè l Ou pa wè sa Ou pa wè Michael Guirand tou li menm ki mete ego l de kote pou l retounen sou sèn avèk Richard e Carlo e fon bèl fèt Donk odela de sa se nan sa ke Mika te ye. Paske Mika tou te fè pati patisipe nan Carimi nan siksè Carimi sa ki ta rive fè sa donk ou pa kanpe moun nan ou pa wè moun nan ou bliye fanmi l ou bliye fanatik li epi ou ou ou ou kanpe devan yon mikwo paske ou gen yon tenten kamera sou ou gon platfòm yo rele youtube ak fesbouk ki ba ou l pou banbile gratis oubyen tiktok epi wap Plede di tenten just pou ka fè views avèk like lè chèk sa vin jwenn ou lè depozit sa vini sou kont ou ou pa m pa konnen non men kòman wap santiw ke se sa ke w fè pou fè 2 gouden.
Mesye Pedre ou se yonn nan moun anpil entènot tap swiv dènye moman sa yo pwiske w tap pataje dè enfòmasyon an tan reyèl sou preparasyon konsè la jiska sware 15 lan e pa pli ta ke yè nou gade sou kont ou ou pale de aktivite sa inisyativ sa yon gwoup de sitwayen nan peyi Lafrans avèk sipò de moun nan misyon diplomatik yo nou rive e pèmèt gen de moun ki al depoze dè jèb de flè, al limen bouji epi ekspoze foto Mikaben. E gen yon gwo liv nou wè e moun yo vin ekri de mo de rekonfò, de kondoleyans. Ou di ke gen efò k ap fèt pou liv sa rive jwenn e madanm Mikaben. Di nou non, ki sa e pwochèn etap la e kòm ou menm ou pi prè moun yo, ou anndan e ekip la, donk piske nou konnen kò a li gen yon pwosesis pou yo kapab rapatriye l, si wi, Nan ki lè n ka espere sa? Èske se Ayiti? Èske se Ozetazini?
Ok. Bon, m ap pale w de sa m konnen. Pa egzanp, liv la w ap pale a, se Hier, se inisyativ Association de la communauté haïtienne à Paris ki te òganize yon sòt de aktivite pou moun te vin depoze flè e omaj amika devan Accor Arena. Bon, mwen te plis an fèt li live, te gen lòt medya ki te live tou. Ladann te gen anbasadè ayisyen an Frans lan ki te patisipe, te gen Mika, te gen Michael Guirand, te gen Richard Cavé avèk dòt pèsonalite ki te la. Anpil moun, plis dan milye de moun te vini, vin depoze flè e m konnen ke sa ap kontinye jiskaske Mika antere. Men pou koze fineray la, m sèten ke, lè m di w, anfen m pa ka di w m sèten, m sipoze. ke lap fèt Ozetazini pou la senp e bòn rezon ke Mika marye depi 2 zan e madanm li ap viv Etazini e jan sitiyasyon peyi a ye a tou li pa evidan ke tout moun ki anvi vin nan antèman Mika ka vini nan antèman m sèten ke ap gen aktivite an Ayiti tou pou komemore memwa pou pou di komemore padon pou onore memwa li. Lè sa fanatik li an Ayiti ki ka fè deplasman malgre sitiyasyon an ka vini, menm sipoze ke fineray yo ap fèt Ozetazini. Kilè nou pa konnen poukisa paske la a kounye an jiska prezan jodi a sa fè dezyèm jou ouvrab depi ke kò Mika nan men otorite yo paske pa bliye ke son lanmò ki fèt sibitman.

Genyen de moun enfliyan ki afekte pa sa, ke nou menm nou gen kontak avèk yo, ki ap eseye wè kòman yo kapab akselere pwosesis la. Men pwosesis la ap pran tan pou l pran, paske ou konnen, medsen lejis, pwosè vèbal, lajistis eksetera, epi answit kounye a pou jwenn mwayen pou rapatriye kò a pou ke kounye a fanmi an kapab planifye. M sipoze ke osito ke. Nou rive nan etap ke nou ka jwenn pwosè vèbal otopsi a. Lè sa kounye a n ap kapab pran kò a pou swa vin Ayiti avèk li oubyen ale Ozetazini pou fineray yo. Se pou sa ke jiska prezan anpil nan pwodiksyon an rete la toujou. Nou la n ap tann jiskaske nou ka konnen ki lè pou n deplase. Pa egzanp, Richard, Michael, Tito yo pa vle kite Pari pou yo kite Mika dèyè. Tu comprends? Donk n ap le tan kil fo. Bon gen moun ki konnen pwosesis yo ki di ke sa ka pran yon dizèn de jou. Men kòm jan m di w lan gen moun nou konnen ki ap akselere bagay yo, ki enfliyan k ap akselere yo. Petèt li ka fè mwens men m sipoze petèt n ap konnen pandan semèn nan ki sa ki ap di pou sa. Men an menm tan ou kab konprann tou, jan w t ap di talè a, tout lòt pale anpil k ap fèt sou entènèt la pa ede fanmi an. Pa ede fanmi an poukisa? Paske gen anpil moun ki pa konprann anyen, ki petèt ap fowòd de bagay bay de moun ki afekte, k ap rele moun nan telefòn. Pa egzanp, yè mwen fè yon kòlè, gen yon nèg k ap fè yon entèvyou avè m ki mande m, Èske nou te aksepte lanmò a lè yo vin di nou yo? Se de bagay konsa, men anfen, nou la, nou youn pi fòkòp kon lòt, men n ap kenbe kwa, paske nou dwe rete kanpe tou pou Mika.
Mèsi Carel Pèd ou te rann ou disponib pou te pataje enfòmasyon sa yo avèk nou. Nou espere kapab repale avan fineray la e pandan. Funeray la donk pou lot enfomasyon merci bokou pou ekleray sa yo maten an merci bokou. Merci bokou em swete em voye senpatim anko bay tout fanmi zanmi Mika e tout moun ki afekte menm moun ki pat konn Mika ki afekte paske anko yn fwa janm di a son trajedi la mort d'un homme c'est la mort de l'homme donk tout moun ka fon kriz kardyak tout moun ka gon malèz kelkonk em sèten ke pèsòn moun pa ta swete mouri san yo pa ta ga yon dènye mo a fanmi yo oubyen fanmi yo tou pa ta swete ke pa egzanp ankò yn fwa pèmèt mwen di sa pou moun yo ka konprann gravite sitiyasyon lè map pale de respè pou fanmi an imajine w yon fi ansent 7 mwa mari l ale an konsè li konn mari l ap tounen lendi nan bra l li pa menm ka wè kò mari a li pa menm ka konn kilè lap jwenn kò mari a. Imajine ki konbyen kisa sa vle di pou li. Imajine w timoun li k ap tann li. Imajine w ti Lyonel ki te sipoze vin Pari ki pa al Pari ki jouk Ayiti. Oubyen Pè Lyon avèk madanm li. Oubyen Melodi. Oubyen tout lòt moun ki afekte yo. Se pa yon bagay ki fasil e m vrèman ta swete ke Ayisyen te gen respè pou sa men malerezman anpil nan nou pa genyen l e m vrèman swete 2 bagay, m swete ke nou respekte fanmi an, respekte memwa Mika, selebre Mika jan n kapab selebre l, mwen gen gen plizyè moun kapab fè 2 bagay, enprime postè Mika mete nan travay ou, fè aktivite enpe patou atravè lemonn menm jan Paris fè l, an nou selebre lavi misye, an n selebre sa ke l kite pou nou kòm eritaj mizikal, menm si m konnen gen anpil lòt pwojè Mika k pral soti ankò paske Mika se te yon atis ki te trè pwodiktif. Donk m swete tout moun bon kouraj an atandan map kenbe nou enfòme sou koze fineray la si gen nouvo enfòmasyon.
Wi Carel?
Wi. Donk avan w ale, petèt kòm m se mande pou fè pase mesaj lan, se yon sitwayen ki sou rezo yo ki rele Jean Frantzy Cadet ki di ke drapo ki te nan kou Mika a se swat nou kite l nan kou l nan sèkèy li oubyen nou vlope l byen vlope mete l nan mize Panteyon Nasyonal. Donk m anvi mande w Èske w konnen koulye a ki kote drapo sa ye, nan men kiyès li ye, èske lan lye sur?
Nou gen drapo a piske nou gen tout bagay ke Mika te genyen, mont li, telefòn li, tout sa ke l te gen sou li. Bon, nòmalman, djinn nan yo chire li, avèk tout mayo, rad ki te sou li chire, paske yo te oblije dekoupe l, ou konnen moun sa yo pa nan retire moun, se just sizo yo pase ladan li. Men bijou ki te sou Mika. Drapo a, li nan men nou e n ap remèt n ap remèt fanmi an. Anfèt, ankò yon fwa, fòk moun yo konprann tou ke Mika, menm si se yon patrimwàn nasyonal kounye a, men Mika pa pou nou. Mika gen fanmi, li gen moun k ap deside pou li, donk fanmi l a deside sa. E èske kounye a n ka pale de fineray nasyonal, jan gen de deba ki ap fèt nan sans sa a, si fineray la se.